Mwen te okouran de dosye Roody Roodboy la depi lè l te soti an Frans. Roody Roodboy te kòmanse gen ti malèz e mèkredi a nan maten, MSPP al fè prelèvman kay Roody Roodboy. Epi yo fè prelèvman. Egzè, Rezilta yo te disponib. Mwen konnen lè rezilta yo disponib, mwen konnen li te pozitif. Men, fas a sitiyasyon nou wè ki te rive pwofesè Belami e lòt moun, m te di tèt mwen, ban m bay letan pou MSPP deplase l, si l ap deplase l, oubyen pou m gade ki pwotokòl y ap fè l suiv. Yèswa, yè aprè midi, MSPP deplase Roody Roodboy a madanm ni a pitit li. Yo, y al mete l nan sèl. Sa m p ap ka di nou, se si yo di l n a konnen li, se kote l ap pran swen an. Men, ou di Widboy ap pran swen ak fanmi li, madanm ni pitit li. Nou di madanm ni pitit li, m pa konn si madanm ni a pitit li te sepozitif, men kòm yo te gen, yo te pre li, yo te pre li anpil, donk lè m di madanm ni pitit li, se de moun pwòch avè li, ki kole sou li, donk yo oblije, moun sa yo ap pran swen ke ka yo ta va nesesite. Men gwo enkyetid nan kesyon sa. Mwen menm, dènye jou sa yo, m pa gen sousi sa a pou m mete m anfas Leta. Men gen de enfòmasyon pètinant si m genyen yo, m ap bay yo pou leta ka mye oryante desizyon l ap pran yo. Nan ka Woody Woodboy la, Woody Woodboy pa t sèl moun ki te nan avyon ki t ap soti an Frans lan. Premye sa pou n konsidere. Kote rès moun yo ki t ap soti avè l an Frans? Woody Woodboy te an Frans a omwen twa moun, yo te yo twa. Kote de lòt moun sa yo? Èske yo teste? Mwen, m ap reponn non. Paske m konnen yo pa teste. Ministè sante piblik souple fè yon dilijans al rankontre a moun ki te awoudi woodboy yo pou yo teste tou. Sa enpòtan. Son enfòmasyon sansib. M pa bezwen bay non yo. Si n gen pwofil e pakou vwayaj Roody, m panse n ap jwenn moun ki t avè l yo. E si tou nou gen difikilte nou mèt rele mwen, mwen ap ban nou detay. On lòt pwen ki enpòtan. Gen yon pèsonèl ki nan kay Roody ki pa teste, donk ki te an kontak avè l. On pèsonèl ki te a Roody ki pa teste e ki te nan kay ansanm avè l. Sa vle di la a, si n ap gade chèn nan, tout moun ki te rankontre a Roody, de lè l vini an a lè l gen santi senptom yo a lè l teste pozitif la, Gen anpil, anpil moun ki deyò toujou nan chèn nan. Donk sa m panse li enpòtan, fò Ministè Sante Piblik. Mwen di sa ankò, mwen pa gen sousi goumen a Leta jodi a. Menm si m konnen men an afè a yon Leta iresponsab. Yon Leta ki fè plis pwopagann pandan kesyon kowonaviris sa a ke l pran de bon mezi seryez vre. M pa gen sousi goumen a Leta. E pa sousi m sa. Men m gen sousi pou Leta pran bon jan desizyon pou sa pa pi mal. Moun ki ta woudi yo poko teste. Genyen ladan yo ki pè. Gen ladan yo ki pa konn ki sen pou yo rele kounye a. Yo strese. De ladan yo. Lòt moun ki te nan avyon an, gen ladan yo ki nan mawon, ki pa t deklare, ki pa t ranpli fich e yo te bay nan èpòt la. Èske nou gen kontwòl tout moun ki te nan avyon? Non. Sa enpòtan. Enfòmasyon an li reyèl, kowona lakay nou. Dayè l te dèyè pòt nou e anpil moun te di kòman fè pou wè w gon ka tèlman l te pre nou. E desizyon ki te pran pou te kenbe vòl yo tout moun wè son desizyon ki pat kanpe sou anyen. Men m pa tap tann eksplikasyon nan men leta. Paske mwen menm kòm sitwayen si m wè yon bagay nan sans pa m byen antandi, m ka toujou wè l pa bon. E ou te ka vini, ou eksplike m, ou di m men pou ki rezon, pou ki rezon. Menm si tou fò n ase onèt pou n di, moun sa yo ki te se 2 moun sa yo Bèlj la avèk Woudi Woodboy ki teste pozitif la, yo pa vini nan entèval te gen kanpay fèmen fwontyè a. Fò n di sa tou. Yo vini byen avan sa. Sa vle di, jodi a, nou fas a yon sitiyasyon, e m ap raple Woody Woodboy te rete Dèlma, e gen yon nan lòt pwòch yo tou ki rete Dèlma. M ap evite bay detay pou sante piblik ka aji pi rapid, paske nou an fas yon sitiyasyon jodi a, kote yon moun yo di ki ta va gen sentom, siy, ki di l gen kowona, li ka viktim san ke l poko fè tès, paske nou fas a yon popilasyon ki pa tande, ki pa konprann. Mwen m pa pral, pandan m ap blame nou, men tou fò m retire responsabilite a plis sou do nou. Se yon sistèm yo mete ladan n pou n te grandi sòt, tankou pyebwa, tankou bourik, jodi a men rezilta. Nou vin de monst ki pa konprann anyen, nou pèdi tout imanite nou. Sa vin fè, yon moun la ki ka santi de siy ak sent de malèz, li mawon. E ki pral fè plis mal, plis ou konn stati w, Ou met ou anba anba pwoteksyon otorite yo nan pran bon desizyon, li pi bon. Lè sa a, w ap ka sove lavi ou, sove lavi pwòch ou e w ap ka diminye kontaminasyon yo. Donk men m panse se yon ansanm pwen ki enpòtan. Mwen menm de, de, Benèch, ou mèt rele m pèsonèlman, responsab sante piblik yo, si nou pa. konnen rele m pèsonèlman bay m pa gen pwoblèm map m prè pou m kolabore la l pa yon kesyon de ou renmen pouvwa ou pa renmen pouvwa ou renmen jovenel ou pa renmen jovenel ou nan pouvwa ou nan opozisyon li son kesyon ayisyen menm jan map di li jan l ye a men mwen menm m pa bay leta legen fò m di tout moun sa paske gen anpil lejète nan desizyon kap pran tou plis pwopagann fèt sou kesyon mezi yo ke mezi reyèl. Nou pa nan faz pou n ap fè pwopagann ankò. Jodi a, mwen an dwa pou m di, gen de ka, gen de moun ki te nan avyon an, yo pa gen kontwòl yo. Nou pa di yo tout genyen, men gen gen omwen yonn ki genyen. Yonn deja nou konnen ki kapasite kontaminasyon, ki kapasite pwopagasyon viris la. Sante piblik pa gen kontwòl yo. E pa gen kesyon fè ògèy, fè gwo do. De pwòch ou di yo poko teste. Sèvant lakay Roody poko teste pa teste, lòt moun ki te nan avyon yo gen ladan yo ki nan mawon ki pa teste, fò nou fè yon jan pou nou jwenn moun sa yo pou n konnen stati yo. Yo reprezante, bon m pa pral di danje nan sans pou moun mete lòt bagay nan tèt yo. Paske jodi a m redi l ankò, nou gen yon grand pati nan popilasyon an ke yo mete nan yon nivo pou pa ka reflechi, pou reflechi tankou bwa, pou te grandi l sòt. Enben li vin tounen mons nan men yo. On, on, on, on etranje gen ofelina, li t ap ban nou sèvis, li t ap fè byen avè nou si l te konn fè byen. Enben, nou tande l teste pozitif, se manchèt, se zam, se baton n ap pran pou n al lakay li. Donk, la a nou gen yon pwoblèm. Nenpòt nan nou te ka gen maladi a. Mwen k ap pale la, sa k di m pa gen l? James k ap pale la, sa k di l pa gen l? Manno k ap pale la, sa k di l pa gen l? Pase li ka fè, souvan sa medsen yo di nou, li ka fè katòz jou sou nou. Sa yo rele peryòd denkibasyon an, 14 jou sou yon sal poko deklare. Sa vle di nou tout ka genyen l. Se pa yon malediksyon si n genyen l. Nou bezwen anpil imanite ak solidarite. Yon moun ki genyen l se pa yon mons, se pa yon dyab. Li te ka ou menm tou. Jan Woody Woodboy chante pou meyè kondisyon swen, jan l chante pou entegrasyon jenès, jan l denonse. Enben. Si se yon moun ki tap fè e mal ou ta dil ta e li byen ou byen kontanl genyenl yon moun ki tap fè byen li genyenn li pa yon move sò nenpòt nan nou ka genyenl nou dwe itilize yon konpòteman sitwayen responsab si ou paka leve kouri dèyè tout moun ki genyenn sa atitid sa retirel nan tèt nou retirel nan tèt nou mspp gouvènman fè travay nou gen anpil lejète nan tretman ka ou di a. Pèsonèlman, Woody ap pran swen jodi a, madanm li, pitit li. Men pwòch li yo, yo enkyè. Non, genyen karantèn.
Paske genyen, gon moun k ap kominike avè m la, se yon kòlèg de travay e nan pwojè Edikasyon pou Tous. Dayè, se li ki lwe Woody kay. Donk, genyen presizyon, m panse ke ki, ki, ke ou bay ki enpòtan, tankou pèsonèl ki petèt dan la nati, jan w di li an. Men e sim ka fèl konfyans kòm se lokatè li ou di e li di mwen la pandan wap pale la e fanmi an karantèn. Wi fanmi an, fanmi an karantèn men gen 2 moun ki te avè li yo poko an karantèn paske yo pa sefwe non gen yonn nan yo ki pè. Bon, ou wè yèswa, misye tande bal ap tire bò lakay li, li menm panse nan tèt li. Paske la a, moun, li ka fè nenpòt refleksyon. Sante piblik poko tcheke l, e se yo menm ki te rele vin teste pou Woody, lè Woody te santi yon ti malèz. Sa vle di, gen omwen 2 moun ki te an Frans avè l yo. Moun m ap di la yo, youn ladan yo te nan 2 moun ki te an Frans avè l yo. Donk fò yo teste. Non, pou kay Woody. Li klè. Men Doktè Benach ap rele m la. M espere pou m tou mete w e. Apèl la pa prive Doktè Benach? Alo? Alo Edmond?
Apèl la pa prive, nou ka pale an dirèk?
E wi. Ok.
Bonjou ou an dirèk sou maten karayib nap tande w.
Bonjou Edmond, bonjou Manno e bonjou Caleb, James Jacques, Caleb poko rive, James Jacques ki la. James Jacques e avèk tout moun kap koute maten karayib maten an, m patap tande. mizankontèks nou fè an, men genyen 2 moun don le Doktè Berthony François ki tap tande ki mande ke pou m rele paske w te solisite ke pou m rele. Wi, m solisite pou w rele paske nan ka kontaminasyon Woody Woodboy la gen 2 pwòch li ki poko teste toujou. E sante piblik pa pran yo an kont. Gen sèvant lakay li. E ki poko teste tou. Non, non.
E gon pwotokòl. Jodi an fòk nou di ke e 2 ka nou jwenn yo, se paske sistèm de siveyans la fonksyone, paske moun sa yo te antre. Woody Woodboy, yè m t ap pale sou Maten Karayib gen moun ki te di se te manti. men mentnan yo te ba l tèmomèt, yo te ba l yon fèy de tanperati, se apati de tanperati l k ap elve ki fè nou te fè prelèvman e prelèvman an nan 24 è nou bay rezilta l te pozitif e yèswa trè ta leta a atravè ministè sante piblik atravè lapolis e pran Pasyan an, madanm ni, pitit li, maten an yo nan izolman, y ap fè prizanchaj lan. Wi, mwen di tout sa.
Tande m Doktè Benach, on moman. Talè, talè, talè, ban m ba w pwotokòl la. Paske lò gen yon ka ki pozitif, ou genyen dabò prizanchaj ka a, se sa yo rele izolman an, e nan dezyèm tan pou al chache lè ka kontak. Lè ka kontak, se mizisyen ke w ap pale yo. se on chofè ki te vin pran lèpòt lan, paske Roody Roodboy se te dènye pasyan nan vòl ki te antre a, alò nou pap di pas, alò nou di pasyan kounye a oubyen dènye pasaje ki te pran malèt li ki te moute, li te gen on grenn chofè ki te vin chèche l e nan machin nan li te avèk chofè an. Li ale. Donk sè ta diw ke li pap gentan fè sèlfi avèk moun, li li pap gen twòp kontak ak moun e malèt li se li ki tal pranl sou charyol. Donk premye bagay nou fè yèswa a travè direksyon epidemyoloji, laboratwa ak rechèch, direksyon depatmantal, tout moun ki konsène, se rechèch de ka kontak. 1 moun ki te nan vòl yo, listing nan nou gen lis lan deja. 2 moun ki mizisyen kave li. Sèvant lan yèswa nou tap pranl li pa dòmi lakay li donk maten an la tout moun sa yo. Donk donk ok ann fon bagay ki senp tout sa map diw la m vle ke l rantre nan kad se pa manti map bay donk mwen menm map chache ansanm avèk nou paske volonte m jodia mwen m pa nan goumen a leta m konnen ke fas a ki leta m annafè m konnen ka gen moun ki gen volonte men globalman m konnen a ki leta m annafè donk tout sa m di la yo mèsi pou presizyon yo pa manti kounya la kisa kap fèt

Si pat gen ensistans ki te fèt de pèsonèlman oubyen o nivo pwòch li, ou di pa tap pral rele sante piblik vin fè prelèvman an. Paske mwen menm pwoblèm nou gen la, se pa nan èpòt la. Petèt nou menm nou gon swivi n te fè men se pa nan èpòt la non yo detekte ka a. Ou di se malèz li santi epi moun pwòch li di l fò l ta teste kòm li te an Frans e li te poste l te an Frans anpil moun ap di rete kote w ye, ap di vye pawòl epi li menm li enkyè l ale wi. Sa di e sa mwen vle nou klarifye wi pou popilasyon an.
Genyen yon tèmomèt ke nou remèt li depi èpòt la avèk yon fèy de tanperati. E m pral voye foto ke lè l pran tanperati l li voye ba nou. E se apati de tanperati l ki elve n al fè prelèvman an. Se pa konn sa. Se pa paske l rele, se pa paske l ensiste. Sa vle di ke m pa vle maten an.

Sa montre ke mwen menm se yon dosye m ap swiv. E m byen kontan ke mwen di li tout yè swa li potko fèt, nou di maten l ap fèt, mwen fè nou konfyans paske nou te di n ap pran Roody yè, rapidman nou akonpanye lapolis, MSPP pran l al pran swen kote l ap pran swen donk nou pa bezwen di sa. Kounya la, sa m ap mande. E m kwè e li ki pou n ap mande. E ajan imigrasyon.
Ajan imig tankou wi.
Ajan imigrasyon paske lè w vini gen ofisye imigrasyon pou ki. Wè w. Wè ou pou bay paspò ou l mete sou rantre sou li pou l kapab pou l ka ba w kat e kòman w rele bagay sa yo menm. Gou gou fòmilè pou ranpli m pa konnen l fòmilè imigrasyon. Sa vle di ke nou pa nou pa panse avèk ajan imigrasyon sa paske lè l fin ranpli l fò l remèt ajan li. E dwanye yo tou tout sa bon. Dwanye yo tou. Donk men sa pase. E nan ka kontak lan. Fò priyorize, pa egzanp, gwoup mizisyen k t ansanm avè l yo. Alo, Manno? Wi, m ap tande w, m ap tande w, m ap tande w. Ya, gwoup mizisyen ki t ansanm avè l yo, sèvant ki lakay li an, chofè k te vin chèche l lan, moun ki te nan vòl yo. Donk, tout moun sa yo liste deja. Moun sa yo pral nan karantèn enstitisyonèl, nou vle sa klè, e l ap fèt dè maten an. Mentnan, pandan moun yo nan karantèn enstitisyonèl lan, pwotokòl la mande kisa? Pandan w ap swiv yo a. Gen moun ki nan karantèn enstitisyonèl la w ap swiv yo. Donk, ekip medikal lan li la, k ap kontwole tanperati moun yo, k ap swiv yo. Mennan, si moun nan pa senptomatik pandan l nan karantèn nan pandan 14 jou an, moun sa a l ap retounen lakay li.
On è dakò? Men mennan, moun ki senptomatik pandan peryòd sa a tou, nou ap fè menm wout nou fè avèk ou di wout bò lan, sètadi ke w ap retire yo de karantèn nan pou y al nan izolman pandan ke w tou fè prelèvman an. n ap pran dispozisyon pou nou fè sa pou lè ka lè pli sere, pa egzanp sèvant lan, chofè an, e moun ki te nan vòl yo, e nou maten an gon ekip ki pral retrase tout moun ki te pwòch li e nan pakou ke n sot di an, de lè l te kite vòl lan a lè l rantre lakay li. E yèswa, fò nou di tou misye trè kolabore, moun ki te vizite l, trè kolabore, trè kolabore, e fò nou di l, moun ki te vizite l, li ba nou lis lan deja. Donk tout moun sa yo liste. Paske jodi an fòk nou di ke de yè swa jiska maten an la, pa gen kenn responsab ki dòmi. E lapolis lan de bakòp ale paske nou te vle maten an la yo pral dekontamine kay lan e e pou nou kapab fè kòdon sanitè lan pou nou sikonskri ka a pou n anpeche pwopagasyon epidemi an. Ok. Alò mwen te ensiste sou sa a Doktè Benech, se. Ou konnen, sèvant nan pa egzanp, li vini pa dòmi nan kay la. Li gen yon monte desann l ap fè, li gen kay pa l, li gen mache l ale, li gen moun li rankontre. Si jamè, kòm nou pral mete l an karantèn la sou yon pwotokòl la ke nou toujou byen eksplike, si jamè li menm li ta teste pozitif, pou nou gentan gen tan pou n reyaji. Paske la, mwen m se tout preyokipasyon m sa yo, m di sa ankò, mwen pa nan goumen a Leta jodi a. Menm si mwen menm, m pa bay Leta legen tou non. Wè sa m ap fè la, m konnen la, m konnen la si nou ta pral fè l a dizè omwen n ap fè l a nevè, omwen n ap fè l a uitè. Non, depi a uitè pa egzanp ekip ki pral dekontamine a gen tan nan BSO pou yo pran materyèl paske jodi an tou fòk nou dakò pèsonèl k ap nan premye liy nan nou te brife yo deja, yo te fòme yo deja men maten an s on lòt dispozisyon sètadi ke fòk yo abiye tout ekipman yo la eksetera paske yo pa ka ale konsa tou donk tout dispozisyon sa yo pran. pou n dekontamine kay lan, fè le kòdon sanitè e answit rechèche aktivman lè kontak e tout moun sa yo son lis e 49 moun ki te nan vòl lan e y konpri e mizisyen ki t ansanm ak li yo, on grenn chofè ki te vin chèche lan sèvant lan, donk tout moun sa yo ap nan karantèn enstitisyonèl. Ok, kounya pou Doktè Benèch, Doktè Benèch pou Bèlj la kounya Pou bèje lan se la menm chòz. Eske l te gentan rankontre a timoun nan ofelina yo? Kounye a la kontak la kòman l ye? E nou aprann tou paran yo gen paran oubyen pwòch ki te gentan al retire timoun yo nan ofelina a. Ou gen enfòmasyon sou sa? Non, non.
E fòk nou di ke ka bèj lan se menm sa nou fè pou ou di Woodboy. Donk teste pozitif, yo pran l y al mete l an izolman. Yo menm kote, yo menm kote. Yo menm kote. Yo menm kote. Òfelina a li menm an karantèn, sètadi ke an wo pa moute, an ba pa desann. Ok, tout òfelina a. Tout òfelina a. Ok. Sètadi ke moun pa antre, moun pa soti, sof le pèsonèl medikal abilite a fè son travay. Ok, men gen yon bagay wi, an nou retounen avèk ka ou di an. Ayewopò la gen kamera. E, m panse, atravè kamera de surveillance evantyèlman, lè l ta pral pran charyo, èske sa pa kab sèvi pou remonte a tout moun omwen k te, ki te an kontak avè l? Paske si nou vle kòmsi plis kardinal, plis rigè, plis rigoure nan remonte kòmsi evantyèl moun ki te kontakte l. Ka yo, ka yo. Evantyèlman ka yo. Kamera yo te kab ede m, m kwè ke èpòt la gen kamera surveillance. Emmanuel Jean François, sa w di an li kòrèk, men m di w ke le pèsonèl du ministère de la santé publique ki te sur place t ap swiv vòl sa a paske l te soti nan zòn wouj e ou di se te dènye pasaje ki te kite èpòt lan donk sètadi ke M pa bezwen bay non pèsonèl ki t ap swiv li an, ki se misye k al pran charyo l, k al pran efè li, sètadi ke l pa t gen moun ki te pran pou li, e misye te gentan konsyan de risk sa te konpòte lefètke l t al nan zòn sa a. Fò nou di l, paske misye te gentan di ke. e li pa t twòp kole a moun, paske l te trè enkyè tou. Paske lè l te rive an Frans, yo te mete yo an karantèn nan otèl lan. Pa egzanp, jiska yè swa, misye di bon l pa konn kòman l fè pral, paske yo pa t sòti ditou, yo te ba yo mas, yo pote manje ba yo nan lotèl la, eksetera. Men nou te pale a misye, l te kolabore. Sètadi ke pa t gen tan atis lan, pandan l te desann nan, moun te vin jwenn li, fè sèlfi, fè agoch, paske e aktivite nan ayewopò a, nan peryòd ke vòl sa a te antre a, te oralanti. Donk mentnan. Nou pa pral chita sou sa, nou pral remonte jondi an tout ka kontak posib pou nou kapab mete yo nan karantèn enstitisyonèl ki prè deja pou nou kapab swiv moun sa yo pou n sikonskri epidemi an. Men mèt nan maten an, m ta renmen ke si nou foun eklèsi sa, pandan ke moun yo nan izolman an y ap fè prizanchaj maten an pou yo, donk Roudy avèk madanm ni avèk pitit li epi Bèj lan epi òfelina ki Sen Michèl la. Anwo pa monte, anba pa desann, moun pa soti, moun pa antre ladan l. Mentnan, ann ale pou rès popilasyon an. Yè swa, Prezidan de la Repiblik lan bay dè konsin, donk maten an tou, mwen ta renmen nan emisyon Maten Karayibe ki trè zekoute, e moun k ap mennen emisyon sa se 2 sitwayen angaje, 2 jèn gason ki kwè nan peyi a, ki pa gen peyi derechanj, pou n di moun yo, se pa yon plezantri, Kesyon de rasanbleman kounye la maten an, moun ap gade e bagay ansanm, moun ap pale, fòk yo respekte alalèt e lapolis nan sans sa a, jan nou wè l fèt nan tout peyi, gon wòl preponderan pou l jwe. Pa egzanp, nan lopital yo, lopital piblik yo, gon sikilè ki pral sòti pou nou avèti Tout responsab yo men nap tou dil la maten an allo. Nap tande w wi, nap tande w doktè. Pou nou avèti tout responsab yo maten an, vizit yo entèdi nan lopital yo. Sètadi ke malad la k anndan li gon pwòch li k avè l si l bezwen achte yon medikaman, si l bezwen ba l manje ok, men vizit pa egzanp si Edmon zanmi m malad m pral wè l, donk vizit entèdi maten an nan lopital yo. Sètadi ke moun nan gon pwòch avè l men se pa lemoman. pou moun yo ap moute desann donk se pral se entèdi maten an lè vizit Trè byen. Mentnan pwen pwen de lavaj dè men yo nou pale avèk direktè yo pou gon sekirite maten an ki afilye a sa spesyalman moun kap antre moun kap sòti ki gen nesesite pou lopital yo pou yo lave men yo sa son nesesite li ye e sa fòn mande e tout sitwayen yo pou yo respekte sa. Mentnan, kesyon moun ki pral nan plaj, moun ki prale e nan plezi kote k ka gen moun, maten an nou mete n dakò fòk tout sa yo kanpe paske nou gen ka kounye la fòk nou chanje de konpòteman. Mentnan, n ap toujou kenbe menm prensip dijyèn yo, lave men, moun k ap touse yo fè l nan koud yo oubyen yo fè l nan yon papye ke yo ka jete si y ap estènen tou. Mentnan, yon moun k ap touse. Ou kenbe yon ti distans avè l ou pa pote boure sou li. Donk mentnan lapolis tout sitwayen paske match n ap jwe la se Ayiti kont kowonaviris. Donk chak ayisyen son jwè l ye nan ekip Ayiti a. Si yon ayisyen ki konsidere tèt li kòm yon atakan gon kònè li wè boul la pral antre li kite l antre pase l se atakan li di se te wòl defansè a ebyen n ap pran gòl. Ki sa m vle di pa la? Nan lojik nou pa gen anpil mwayen an, gon sèl bagay ki ka fè n soti, se evite panik, se.